An ale, alò nou tap bay blag sou yon Dorival, Dorival m pa konnen eske son rèv li fè, son rèv li te fè an septanm nan di ke e Brezil ap nan final koup di mond 2026. Li fin gen Equateur byen wi. Epi la l fè deklarasyon sa a e av apre match Equateur lan, vwala ke le pwochen match se madi, Paraguay bat yo pa yon gòl a zewo. Eske, eske Dorival se non rèv, son sen k te vin di l sa, son espri k te vin di l sa, je ne sais pas. Antouka e Dorival Junior Dorival li fè kèk chanjman nan lis pa rapò a jwè ke l te rele pou te jwe kont Ekwatè e pou te jwe kont Paragwe nan mwa septanm lan paske se te uityèm joune pa egzanp ki te genyen nan seri eliminatwò yo donk n ap avanse seryezman 2025 se pral etap enpòtant donk Brezil twouve l senkyèm se pa enkyetan pou lemoman paske E akoz de 48 ekip k ap gen nan koup du mond 2026 sa, Brezil ka rete senkyèm. Brezil pa gen presyon. Si yo rete senkyèm, yo pral nan koup du mond kanmenm paske se pa ansyen fòma a. Nan ansyen fòma a fò w te fin nan 4 premye yo, lè w fin senkyèm ou te gen yon baraj entèkontinantal pou w al jwe. Men nan nouvo fòma a, 5 ekip Conmebol prale dirèk, sizyèm nan pral jwe baraj. Donk menm si w wè Brezil senkyèm la, kalifikasyon l pa twò lwen, kalifikasyon l pa twò lwen ditou. Antouka Junior Dorival nan Copa America il était pardonnable paske l te apèn pran ekip lan e yo pral elimine an quart de finale face à l'Uruguay nan séance tir au but. Yo gon sèl match referans se kont Paraguay e yo tap tann yo pa egzanp nan eliminatwa 2 premyè sòti yo se te pa konvenkan du tout. Menm lè yo tap gen Equateur se pat yon gwo yon bèl ekip Brésil y al pèdi face à Paraguay n'en parlons pas. Donk Brésil gen 2 randevou la yap jwe kont ekip chilyèn nan e yap gen pou jwe tou kont Perou donk se an prelid de a 2 matchè sa yo ke Junior Dorival li mete lis li deyò jodi vandredi an, gen nouvote nan lis sa pa egzanp Abner ke yo rele an se nan Lyon ke lap jwe son aryè goch kap jwe nan Lyon an Frans an premyè divizyon se pou la premyè fwa ke li jwenn konvokasyon l nan ekip brezilyèn nan. Vanderson moun ki te gade Monaco Barcelone ke n te pote pou nou sou tiktok paske nou fè match yo sou tiktok ou menm ki fèk nan Instagram nan la Ou menm ki fèk nan Facebook lan si w pat konn sa nap di w sa, match lig dè chanpyon yo nou pote yo sou tiktok e gen de gran afich tou nan chanpyona yo nou fè retransmisyon yo sou tiktok. Donk si w poko abòne nan tiktok lan pandan live lan mwen konnen ant Duby Cadet, Billy Fleury, Jeune Rose, John Kerry, Delfort youn ladan yo ap depoze lyen tiktok lan pou ou pou kapab abòne. Pa egzanp dimanch nap fè Atletico Real Madrid lan pou ou nan tiktok. Donk tou sa se pou n di w ke moun ki t ap gade match Monaco fas a Barcelone, match ke Monaco bat Barcelone nan, ou pa ka pa sonje Van der Son paske se youn nan meyè eleman ke Monaco te genyen nan match sa. Donk Van der Son, li te resevwa 2 konvokasyon deja an ekip brezilyèn, li de retou nan seleksyon an, donk Van der Son k ap la pou yo. Donk Brezil, gen anpil moun ki bezwen bliye Copa America, Men 2 pèfòmans ke yo te bay an septanb yo, se poko sa. Yo poko fè n bliye Brezil kont Kostarika a, yo poko fè n bliye Brezil kont Kolonbi an, yo pa fè n bliye non plis Brezil kont Lirigwe an paske ekip la poko jwenn mak li, ekip la poko anfòm, animasyon ofansif ke tout moun ap di ke yo gen pwoblèm nan yo poko kapab solisyone l, jeu d'ensemble lan poko poko sa. Donk mayonèz lan toujou poko pran pou Dorival e m panse ke an septanb sete pardonnable Men nan mwa oktòb sa la, fòk Dorival degaje l kou mèt Janjak pou ekip lan jwe foutbòl. Fòk li degaje l paske mwen definitivman kwè son pwoblèm kotch ke l genyen. Gade kalite foutbòl ke Lakolonbi ap jwe, gade kalite foutbòl ke Lurigwe ap jwe lè yo sou jwe, paske dèfwa Urigwe yo pa vle jwe non. Dèfwa Urigwe yo di m pral batay, m pral goumen. Yo fè sa. Yo fè sa nèt, men lè yo vle mete balon atè avèk Marcelo Bielsa, yo jwe foutbòl. Donk eske an tèm dendividyalite de talan L'Uruguay dan lansanb, la Kolonbi dan lansanb gen plis talan ke Brezil? Non! Non! Depi nan gòlkipè jiska atakan, non! Donk pwoblèm nan e se te Diniz. Pwoblèm nan kontinye jounen Dorival. Donk Dorival gen enterè la nan 2 pwochen match yo pou l bay rezilta pou Brezil soti senkyèm. Talè a m t ap fè konsiderasyon se matematik. Ok m t ap di w ke matematikman palan Brezil pa nan sitiyasyon ki delikat pase sa paske yo senkyèm, se 5 ekip k ap pase dirèkteman e si yo ta fini sizyèm yo prale nan baraj. Sa se konsiderasyon matematik ke m ta fè. Men moun Brezil ki se yon peyi foutbòl, yon peyi fou pou foutbòl menm jan nou menm Ayisyen nou fou pou foutbòl lan, yo pa nan tout bagay sa yo. Yo pa nan tout bagay sa yo. Nan eliminatwa, si Brezil pa sou podyòm, se 1 echèk. Si Brezil pa premye, li pa dezyèm oubyen li pa twazyèm, yo pa bezwen konn sa m ap pale an la, si yo prale, si yo pa prale. Yo, se inadmisib. Ils ne vont pas l'accepter. Sa vle dire ke e fòk ke Junior Dorival li kòmanse korije kaye l. Yo pa done l Kopa Amerika a, yo pa done l septanm lan, oktòb lan la pral gen bèl rale zòrèy si Brezil pa jwe foutbòl. Se pa si Brezil fè yon bout gòl non, ti grenn gòl non, non non non non non. Si Brezil pa jwe foutbòl yo pral kòmanse kouri dèyè l. E donk Brezil te bat yon sanblan kont Ekwatè ke yo te bat. Epi nan dezyèm jounen an nan mwa septanm lan y al pèdi fas a Paragwe pa yon gòl a zewo. Donk ekip Brezil lan gen randevou ak Chili. Y ap jwe fas a Chili le 10 oktòb. Match sa a l ap fèt a 8 è di swa nan è ayisyèn. Yo gen randevou tou avèk Pewou. Yap jwe kont Pewou le 15 Oktòb, se a 8 è 45 è ayisyèn, 2 match ke n ta sipoze pote pou ou sou TikTok la. Donk ou menm kap bezwen gade Brezil avèk Chichi, retransmisyon match la pandan w sou Facebook la, nou gen lyen TikTok la, pase abòne pou w kapab gade match sa yo. Donk match Chili an se an deplasman ok, nan Estadio Nacional de Santiago, se an deplasman ke yap jwe l, men match kont Pewou an se a Brasilia. Donk se lakay yo ke ap jwe l, kapital peyi an menm Brasilia, nan Estadio Mano Garincha a. Donk se la ke yo pral dewoule. Donk pou n retounen sou lis la pou n di w nouvo venu an se Abner ki nan Lyon ke ke m pa fòseman byen konnen ki gen 24 an se yon aryè goch se pral youn nan bèl kiryozite k ap genyen nan Brezil nan mwa oktòb sa la. Yo rele tou Vanderson ki nan Monako, Monako k ap jwe byen depi sezon dènyè e ki sot fè yon viktwa fas a Barcelone. e kap fon bon debi chanpyona tou nan Ligue 1 an Frans, na pral swiv sa pral sa sa pral bay, epi yo rele Gerson Gerson de retour an seleksyon, san pa bliye Bremer, Bremer se youn nan jwè ke l pat rele nan mwa septanb lan, Bremer kap jwe nan Juventus an Itali, defansè solid, ya 3 zan de sila ki te fin kòm meyè defansè ki te genyen nan Serie A, donk li la, li rele tou yon Luis Enrique, m kwè l rele 2 jwè Botafogo. Li rele de zò Botafogo, Botafogo e ki se lidè chanpyona brezilyen an, Botafogo demi finalis Copa Libertadores, donk Junior Dorival li rele de jwè ki nan Botafogo, youn ladan yo se Luis Enrique. Epi gen gen des eleman tou ke l te rele an septanm ke l pa t fòseman itilize ke l pa tounen avè yo, Beraldo pa egzanp ki nan Marsèy epi Estevao sa a ke yo rele Messinha yo anonse l se yon fenomèn tankou Messi antouka li pa vin avè l pou mwa oktòb la. Epi gen Igor Jesus, Igor Jesus an se yon atakan ke l ye, li gen 23 zan. Se li menm avèk Luis Enrique an ki soti nan Botafogo donk k ap evolye o Brezil ki nan lis ekip brezilyèn sa. Epi sa n kapab di nan lis sa ankò sè le retou de Raphinha paske sa te fè pale. Sa te fè anpil anpil pale nan mwa septanm nan lè lòt lis la te sòti an. Raphinha se vrè ke yo te anonse ke l kapab kite Barcelone, men depi lè sezon an kòmanse se youn nan meyè eleman ke Barcelone genyen. Yon moun ou gentan pa twò apresye ou ankò pa apresye a sa juste valeur randman, pèfòmans Raphinha nan Barcelone pou debi sezon an. La rezon se paske y a la sensasyon Lamine Yamal. L'enfant de 17 ans ki fè ke Raphinha gen dwa fè yon match a 7 sou 10 epi moun yo sonje yon pas de l'extérieur ke Yamal fè donk se sa Yamal li genyen e sa n kapab rele zye medyatik lan sou li e medya ap pale de li fanatik renmen l il est sympathique le petit donk li genyen senpati mond foutbòl lan. Men, si w ap gade tou nan òy ase objektif, w ap wè ke youn nan trè bon eleman ke Barcelone genyen, e se Raphinha. E sa te etone anpil moun, sa te etone m pèsonèlman ke Junior Dorival pa t rele l pou Brezil an Septanm. Li de retou. Li de retou. Gabriel Martinelli retounen tou nan ekip lan. Martinelli ki se atakan ekip Arsenal lan. Donk vwala ke Brezil, Brezil ki bezwen rejwenn foutbòl li, e sa ke Junior Dorival di nan konferans de près jodi a, li di ke lap chèche ekilib nan ekip Brezil la. Ekilib la se ke jwè eksperyans yo pou yo kapab al ankadre, soutni, oryante, ou konprann, nouvo jwè yo, jèn jwè yo. Donk se sa ke l gen kòm objektif. Jwè deksperyans yo, pa egzanp, se Alisson, se Marquinhos, ki gen anpil eksperyans nan ekip sa, se Bruno Guimaraes, se Lucas Paqueta, se yo menm ki pou ta ankadre Endrick, pa egzanp. Donk se konsa ke nou wè l, yo Brezil aprè 8 joune nan eliminatwa yo, Brezil 5 yèm ak 10 pwen sèlman. 10 pwen sèlman, Brezil fè 3 viktwa, yon match nul e 4 defèt. Sa se statistik Paraguay m ap bay la a, nòmalman Jan de statistik sa yo se statistik ou bay pou Paraguay, ou bay pou Venezuela, ou konprann ekip ki retwouve yo, m pa konnen dezyèm pati klasman nan zòn am sid la, sa pa klasman Brezil. Ou pou jwe 8 match, se 3 viktwa ou ke fè a, sètadi ke an 8 match ou pa menm fè 50 pousan de viktwa ou. Ou pa menm rive fon 4 viktwa, ou fè 3 grenn viktwa, yon nul, 4 defèt. Donk sa, e fòk Junior Dorival li redrese ban lan rapidamente, rapidamente. Nou pral bay lis Brezil lan, moun Facebook pataje pou nou, moun TikTok tapote, tapote, pataje, kòmante, nou pral rantre nan lis lan la. Donk an ale, nou pral fèl ansanm, moun Instagram ka pataje live lan pou nou, nou di w mèsi. Donk moun Facebook aswè a m poko santi n, m poko wè n, m poko wè like yo, m poko wè kòmantè yo, m poko wè pataj yo. Moun Facebook ann ale. Donk lis Brezil lan, goalkeeper yo se Alisson, Alisson k ap jwe nan Liverpool, Bento k ap jwe nan Al-Nassr, donk bò kote Cristiano Ronaldo, ann Arabi Sawoudit, Ederson, goalkeeper Manchester City. Defansè yo se Danilo ki nan Juventus, Vanderson ke n tap pale de li an kap jwe nan Monaco an Frans, Abner ki nan Lyon kap jwe tou an Frans, gen Guilherme Arana kap jwe nan Atlético Mineiro, Militao kap jwe nan Real Madrid, Gabriel Magalhaes ki se defansè Arsenal youn nan meyè defansè ki genyen depi sezon dènyè an Ewòp, dayè li menm avèk Saliba se youn nan pi bon chanyè santral yon charya santral ki konplemantè, ki trè solid, ki pa fò pil fot, donk ki genyen an Ewòp, se meyè charya santral ki genyen an Angletè, donk Gabriel Magalhaes ki nan lis sa. Marquinhos, ansyen, ansyen mèt ekip ki nan lis sa tou, li son ansyen e l se mèt ekip la, se sa n vle di, k ap jwe nan Paris Saint Germain avèk Bremer de retou an seleksyon nasyonal, Bremer k ap jwe nan ekip Juventus la. Epi milye tèren yo, alò map li nan pòtigè, Volantes. Milye tèren yo se André, André kap jwe nan Wolverhampton, Wolverhampton kap konnen debi chanpyona trè trè konplike, m kwè yo nan 4 a 5 dènyè plas yo, alò ke jeneralman se yon ekip kap batay pou Lewòp, kap batay pou yon vye Europa League, yon vye konferans, Europa League konferans, nou rele yo konsa pa rapò pa rapò a Champions League, men kòmansman sezon an la pa bon ditou pou Wolverhampton, se la ke André ap jwe. Bruno Guimaraes, abitye de la seleksyon ki nan Newcastle, Gerson k ap jwe nan Flamengo, se youn nan jwè ki jwenn konvokasyon, youn nan nouvo yo tou, Lucas Paqueta, Lucas Paqueta k ap jwe nan West Ham ann Angletè. Epi atakan yo se yon latriye, se la ke Brezil gen moun. Endrick, Real Madrid, Luis Enrique ke n t ap pale de li an ki nan Botafogo, Savinho ki nan Manchester City, sa se afè pa m. Rodrygo ki nan Real Madrid, Vinicius Real Madrid, Igor Jesus atakan ki nan Botafogo, Gabriel Martinelli ki nan Arsenal avèk Raphinha ki nan Barcelone vwala vwala se yo menm ke Junior Dorival li konvoke pou 2 match nan seri eliminatwò pou Brezil, Brezil ap gen pou jwe le 10 Octobre kap vini la a, yap jwe kont Chili, yap an deplasman a Santiago de Chile. Epi le 15 oktòbre yap resevwa Perou a Brasilia pou 2 match eliminatwò sa yo. Par la swit an novanb Brezil gen randevou ak Venezuela. Brezil gen randevou tou ak Lurigwe. Venezuela ak Lurigwe se 2 pwochen advèsè pou mwa novanb. Donk moun Brezil yo nou satisfè la, m panse ke nou satisfè, nou ta sipoze satisfè. Moun Argentine yo si nou wèm pa di anyen se paske li poko sòti. Li poko sòti, li poko sòti, lis Argentine poko sòti e s on tandans ke l ye. S on tandans ke l ye paske se konsa l te ye pandan dènye mwa septanm nan la. Brezil toujou sòti avan donk Dorival toujou pran devan Scaloni l ap pran tan l. Men si n remake tou jodi an la se 27 donk vandredi a parèy è n ap pratikman nan 4 septanm. Match yo se le 10 septanm donk m panse ke disi lendi madi lis Argentine nan ap deyò kanmenm.